Li gou tou. Si ou vle li optional ou kapab mete 2 kiyè lwil oliv. Mwen menm ki fè mete plis ka 2 kawòt paske mwen renmen anpil kawòt nan pikliz mwen. Bonswa tout moun, byenvini ankò sou chanèl Lilis Cuisine. M ap di yon gran mèsi a tout moun ki deja abone avèk chanèl la. E ou menm ki poko fè sa, m ap mande w, silvouplè, abone avèk chanèl la epi peze ti klòch la pou w kapab jwenn notifikasyon lè ke mwen poste sou chanèl la. Videyo jodi a, se kisa l ye? Se yon ti pikliz Yo pral pote pou nou ke ou kapab fè trè trè fasil. Ann rete pou n. Premye sa wap gen bezwen pou fè piklis la, wap bezwen kawòt, wap bezwen piman pike, mwen menm mwen pa renmen zonyon nan piklis so map mete piman dous vèt sa epi m gen sitwon. Mwen gen yon ti poud magi epi mwen genyen yon tèt chou epi mwen genyen tou vinèg la sa e graj la sa. Kounye a m pral lave kawòt la. Retire sa ladan li.

Kounye a la mwen pral rape kawòt la.

Mwen pral fè chou an. Ok, kounya la m pral retire tèt chou an. Pi, mwen fann ni an 2. Epi kounya, m pral retire pati sa la dan. Konpa tou te ka lò fini. M panse map kite l avè l. Map rense l. Si w vle ou kapab fè li avèk kouto ou byen tou kapab rape l. So m pral eseye. Mwen eseye ap rape l but m santi ke rape a pi byen pase ke kouto an paske avèk kouto an m wè l pral parèt twò gwo epi m pap bezwen bay li so map rape. show an instead. Kap pi fasil pou mwen tou kap pi rapid. Ok kòm nou kapab wè mwen fin rape show an li fèt pi fasil tou kapab wè so m pap bezwen fè anyen ladann se konsa kem te vlel so sim jwenn yon ti pis ki twò gwo map sèlman retirel aprè sa tout bagay ok. Ok nan pi move tsa m pral rinsel map sèlman pran Yon mòso ladan li ka pran half or mwen tèlman renmen piment nou so map pran ti mòso konsa kòm m te di m pap mete zonyon ladann pase m pa renmen zonyon but li optional si w vle ou gen dwa pa fè l avèk piment dous epi ou fè l avèk zonyon sa pral depan de ou menm kounya la m pral koupe piment dous lan. Ok, m pral pran piman an, m pral slice li tou piti. Se kalite sa paske m pa renmen lè l twò gwo nan pikliz la. So, m pral li kon sa. Tou piti.

Ok kounya la mwen pral lave ti piman sa yo, ti piman pike an so m konseye w lè w fin rache l pliz pa mete paske piman sa tèlman fò pa mete men w nan zye w epi tou pa manyen okenn pati nan kò w paske l tèlman fò but anyway mwen m ta sipoze mete gan wi but m panse m ap ok m pral bay li piti piti. Enen pase mwen men le pikliz mwen byen pike so pikliz sa la se pou nou manje avek yon griyo so bezen pou byen pike ok mwen fini la fòm byen lave menm la vèche Nan sa telman pike. Nan nan ba li lan la tou. E tet chaje. Ok. M ba la chel ti kal ti kal. Bien piti. So that way. Ase m ba la men gwo bout chonk. Kom si moso. Piman. Pou m wè la den. Bien piti. So si ou menm ou pa twò renmen anpil piman nan pikliz, so m konseye ou pa mete tout kantite sa ladan li. Oubyen tou mete yon ti piman vèt, malgre piman vèt la stil pike wi but pa mete tout kantite sa m mete la paske mwen m jis bezwen pou l pike epi tou pou l ka parèt pi bèl tou so e sa fè mwen itilize piman wouj la pou bay pou ta ba li yon ti koulè so you know. Kounya m pral ajoute yon kiyè nan poud magi. Sa pa menm yon kiyè non, demi kiyè. Konsa. E pi la, mwen gen yon kòp vinèg. M panse m ap mete demi ankò. M pral mikse tout sa ansanm. Ok mwen fin rinse sitwon an pou sitwon an m pap mete tout ladan map sèlman pran on bout sitwon epi map prije enpe la nan vinèg la tankou si w pa manje magi ou kapab fè l avèk poud goya oubyen bat poud goya tou m kwè l gen magi ladan tou oubyen tou epi w fè l sèlman avèk sèl sa pral depan paske m konnen anpil moun pa manje magi so ou gen lòt opsyon ke w kapab fè li. Ok kounye a mwen pral ajoute demi kiyè sèl nan dlo vinèg ansanm avèk poud magi an kòm kapab wèl gentan fonn pou kont li paske li pat grenn magi an te se poud magi se m pat bezwen fè twòp efò ladan l pandan map mikse sèl la ansanm avèk vinèg la. Epi kounya map transferel la m gen piman kem te gentan fin rache byen piti epi m pral mixel avek li ok. Ok la kounye a mwen gen tout bagay yo la chou an kawòt lan epi piman dous la epi kounye a la mwen pral pran melanj sa. Epi m pral simen sou li. Egri sa telman santi bon guys. Anfen. Mikse tout ansan. Waw li bel. Li gou tou. Si ou vle li optional ou kapab mete. 2 kiyè lwil oliv, mwen menm ki fè mete plis kawòt, 2 kawòt paske mwen renmen anpil kawòt nan pikliz mwen. Ok guys, pandan mwen fin mikse tout bagay, se konsa pikliz la ye kounya, epi tou pa bliye tou pou kitel si wap metel nan frijidè kitel fè yon jou deyò poul kapab byen rase apre sa ou metel nan frijidè, epi tou pou pa metel nan yon kontenè plastik wap metel nan yon bagay fayans. Mwen di mèsi a tout moun ki te pran tan yo ki gade video an, pa bliye pou kite kòmantè pou dim kisa ke ou te panse de video sa, fèm konnen tou si te konsa ke ou prepare pikliz ou e se te Lili's cuisine mèsi nap wè pwochèn fwa nan lòt ti video.